Bonjou mes amis kòman nou ye jodia mwen pote yon bèl video pou nou sou chanèl la e video jodia se yon video chita pale se yon vlog mwen anvi pote pou nou sou chanèl la mwen pa konn fè vlog guys e mwen toujou renmen moun ki gade vlog sou youtube anpil youtubè ki fè vlog mwen toujou gade yo paske mwen renmen gade vlog E mwen ta renmen fè bon mwen pa konn kijan pou m fè vlog. E jodi a mwen di konsa ah kòm m pa pral travay ban m wè si m ka fè yon ti videyo pou m montre nou kisa ke mwen itilize le maten pou m pran swen vizaj mwen, ak kisa mwen lave vizaj mwen epi tou aprè m ap fè se sa m pral fè se sa m pral fè m ap montre nou kijan pou m netwaye m ap Ki pwodui ke mwen itilize pou m netwaye vizaj mwen lè maten, kisa mwen fè, tout patapata. Epi, ann ale pi deyò nan videyo a ke mwen pral bwose bouch mwen. Apre sa pou nou antre nan videyo a. Hey you guys, mwen espere ke nou gade ti videyo a. Paske, si nou renmen vlog yo, m ap pote yon lòt vlog pou nou ankò. Videyo sa m ap fè la, se videyo kote ke pwodwi ke mwen pral itilize, ke m itilize le maten. Donk si ke mwen wè nou renmen vlog la, nou pataje l, nou gade l, m ap pote yon lòt bèl videyo pou nou, byen konplè, kijan pou m pran swen vizaj mwen le swa. Ok? Epi guys, ann ale pou videyo a! Ok guys, se avèk sa ke mwen pral lave vizaj mwen.

La gay se kote ke map lave vizaj lan map netwaye map retire tout kras mwen gen ti eponj sa mwen toujou lave vizaj mwen avèk li men chak lè map lave vizaj mwen avèk li mwen toujou lave l mwen toujou rense li toujou lave l paske pou l ka toujou rete pwòp paske vizaj lan li menm li bezwen bagay ki pwòp pou netwayel de tan zan tan ok jan nou wè a la map foubi map foubi mwen ale pi rapid mwen pa foubi fò konsa mwen ale pi rapid paske mwen pa vle videyo a twò long men se konsa mwen foubi vizaj lan mwen netwaye mwen netwaye byen mwen mwen mwen fè Mwen netwaye vizaj la byen. Mwen met cho mwen byen byen netwaye l pou tout kras soti ok. La map foubi map foubi map pase. Men ou pa bezwen foubi figi w fò guys. Pa foubi li fò. Mwen menm mwen ta fè pi rapid paske mwen pat vle videyo a long jan ke mwen sot di nou la. Ok. Ebyen kounya la mwen pral rense vizaj lan. M pral rense li byen rense. Toujou rense vizaj nou byen rense, byen rense guys. Paske li ap bon pou vizaj la anpil. Ok? Byen rense vizaj nou. Kounya la m ap rense.
Eske nou wè vizaj mwen?
La mezanmi nou wè koman vizaj nan byen bèl, byen fre, byen netwaye. E pi mwen pran yon ti sèvyèt blan. Sèvyèt sa mwen toujou itilize l pou vizaj mwen. Toujou gen yon ti sèvyèt blan pou nou siye vizaj nou. Pa esye vizaj nou avèk menm sèvyèt ke ou siye kò w lan pou figi w toujou rete byen pwòp. byen an sante. Epi wè ti tach nap gade nan vizaj mwen yo la, se yon medikaman ki te ban mwen. Mwen pat janm konn gen tach nan vizaj mwen, men kounye a yo preske soti. Sèlman ti tach yo k rete. Mwen pat janm konn gen bouton, mwen jis itilize yon medikaman ke yon doktè te preskri m epi men li te avize m ke lap ban m bouton. Ok donk se sak fèm gen ti tach sa yo men pa trè lontan yap soti nan vizaj mwen guys byen seche vizaj lan nou wè jan ke nap gade vizaj lan la li byen bèl san ti kras san anyen li byen bèl byen swa ok. Ok mezanmi kounya mwen pral aplike vitamin C sa nan vizaj mwen, mwen ap mete foto an lè a pou nou pou nou ka wè li byen. Vitamin C sa guys li bon anpil pou vizaj ou, vitamin C a li ede pou retire tach e li menm ki komanse retire tach sa yo ki nan vizaj mwen an, li bon anpil ou ka aplike nan vizaj ou 2 fwa pa jou, maten. avèk nan nwit, men il sifi ke lè w itilize l lajounen fòk ou mete yon pwotektè solè nan vizaj ou ok, donk li bon anpil pou vizaj ou. E kisa li gen yon asid ladan l ki se asid yaluloniku yo di l an fransè bon yo di l an pòtigè. E menm jan kwe mwen kwe li an franse tou. Ok? Donk, asid sa, sa l fè nan vizaj nou. Li idrate vizaj la byen pwofon, byen pwofon, epi li idrate deyo kom andan. Epi vitamine sa, guys, li gen 15 pou 100 vitamine C, epi li gen asid la mwen di nou, epi li kalme po anpil. Ok? Li bon pou po ki sensiv. Ka. Se konsa, se konsa guys, li bon anpil pou itilize yon vitamine C nan vizaj nou paske li ap ede nou anpil lap retire tach nan vizaj nou e lap idrate vizaj nou byen. Ti asid sa, lap dire anpil tan si ou achte l pou pase l nan vizaj ou, ok. La map itilize ti glòs mwen guys, mwen toujou itilize glòs men kan m pral dòmi paske li bon pou idrate bouch ou tou pou lèv ou yo pa rete sèch. M mete ti glòs mwen paske li bon pou pou bouch ou anpil. Kounya la sa ke mwen pral fè la guys, mwen pral itilize.

Li idrate byen epi li vini avèk pwotektè pou vizaj nou. Menm asid mwen te di nou ki gen nan vitamin C a, li genyen tou ki se asid hyaluronique ou ok. Epi krèm sa li san parfum. Si ke ou gen ou toujou gen alèji nan vizaj ou, ou toujou gen bouton lè w itilize yon krèm, Ou ka itilize krèm sa paske li san parfum donk li pap baw okenn bouton. Epi li idrate byen, li bon sitou nou menm ki gen po nwa, li bon pou nou anpil, li bon pou nou itilize l krèm sa. Gen anpil lòt ki bon tou, men mwen menm mwen itilize sa. Epi pou moun ki gen anpil po sèk, moun po yo sèk anpil, li tap toujou bon pou itilize krèm nan pito. Paske krèm nan li idrate vizaj ou pi byen. Sa mwen itilize a la se losyon an. Donk gen krèm nan e losyon an. E pi lè nap pase krèm nan nan vizaj nou pase li byen. E pi toujou fè atansyon pou krèm yo pa pran nan zye nou. Paske yo toujou di nan obsèvasyon yo piga ou kite krèm yo pran nan bo zye ou. Paske yo pa fèt pou zye. Gen krèm menm ki fèt pou je, m pral itize youn la nan videyo a, si nou vle nou ka achte li, map mete foto yo tout pou nou, pou nou ka wè ki krèm sa yo. La mwen pral itilize yon protektè solè, ok, li pa gen koulè, men lèm fini mwen konn mete baz oubyen mwen mete poud sou vizaj mwen. Protektè sa, sa li fè pou vizaj lan, li netwaye. Li pwoteje vizaj lan de anpil anpil bagay. De solèy, de limyè, epi li idrate vizaj ou tou. Donk se pa sèlman ou jis metel pou ou pwoteje pou kont solèy avèk limyè. Men li idrate vizaj ou byen byen byen. Epi janm te di nou nan video kem te fè yo deja. Fòk ou ale wè yon dèlmatològ pou konnen ki tip de po ou genyen pou ka itilize nenpòt ba. nenpòt sa ou ta sipoze itilize a. Nou konprann? Donk, toujou met cho pou nou wè yon doktè apre pou nou ka itilize. Epi tou guys, fòk ou toujou pran san pou byen masaje vizaj lan pou fè sa ke w ap met nan vizaj la pou l rantre nan po a, ok? La mezanmi mwen ap fè ti sousi mwen map ranje map ranje paske mwen fini mwen fini pase tout sa ke mwen te gen pou m pase nan vizaj la ok ebyen sa se te videyo a sa se bel ti videyo sa mwen te pote pou nou mwen te vin eksplike nou mwen te vin montre nou koman ke mwen pran swen vizaj mwen le maten mwen espere ke nou renmen ti videyo a nou gade li epi nou pataje epi nou kite yon komante A la prochèn guys nap wè nan yon lòt videyo make sure nou abòne avèk chanèl la please please please mes amis.